Kozri vodoun. Emisyon kozri vodoun. Kozri Vodoun nan. Kozri Vodoun. Kozri Vodoun nan.

Kwa! Kwa! Kwa Senbo! Kwa! Kwa Lakwa! Kwa! Kwa dèyè kwa! Kwa! O kwa m a prale! Salye sajès ki se byeneme frè nou e chak grenn moun, chak grenn inisye fran mason e mwen salye nou fratènèlman e. Alò banm di yon bagay ki ki ki ki esansyèl pa rapò avèk sa nap pale la. E mwen menm mwen toujou dil ni vodou ni la franmasonri yo pa gon definisyon. Lèm di pa gon definisyon, li pa gon definisyon egzat. Ok paske chak moun pral bay definisyon sèk mistik sa yo oubyen mòd de vi sa yo pa rapò avèk yo menm donk sè di ke mwen ka vin avèk yon fòm de definisyon vòl ka vin avèk yon fòm de definisyon e zèl ka vin avèk yon fòm de definisyon donk sè di ke yon sèk mistik pa egzanp ou pap ka jwenn yon definisyon egzat pou li ni ou pap ka jwenn orijin ni. Donk ni vodou, lè n ap pale de orijin nou pap ka jwenn li. Eksizem wi, eksizem wi mèt James, konprann ou m la. Fò w banm definisyon an wi, se kesyon yo te poze antre vodou e lamasonnri. Alò eksize, e sa k fè m te di m, e sa k fè m te di m pap moute, ou konn sa fè, banm di w, e sa k fè m te di m pap moute ou konn poukisa? Paske si ke m ap fè yon apwòch talè wi, si ke m ap fè yon apwòch, m ap vini men si m di ke

M renmsi abit live la. Nap map banl la pawol sa vle dire tout sa nou di pou mwen yo verite. Se moun anba kap konnen kiyes ki bay kiyes ki vre kiyes ki kiyes ki bay ki pale vre kiyes ki pale fo. M pa la poum jije. Se moun kap pale Trè byen. kap fè Trè byen. deba E antre yo.
Met la alò m pap twò rete, m pap twò rete men banm fon avans. Ok. Alò tande byen. E zafè lèm nan yon live mwen toujou di sa. An nou eseye moute nivo a. Sim kòmanse yon entro, sim kòmanse mwen di kisa, mwen di ke sa yo yo pa gen definisyon egzat. Sa vle di nou chak ka vin an fòm de definisyon. Men sa pa vle di ke otè ki vin avèk definisyon sa vle di se sal vle di. ye, de mèm ke la filozofi. Lò te lekòl yo di la filozofi pa gen yon definisyon egzat, men yo di plizyè otè vin avèk yon fòm de definisyon. Donk de mèm mwen ka vin avèk yon definisyon, oubyen mwen ka vin nan yon definisyon ke anpil moun ap repete, men pa toutafè vle di ke se definisyon sa a. Ok, donk se sa m vle avanse. Donk sè di ke lè nou pran la franmasonri ki se yon òganizasyon oubyen ki se yon enstitisyon e dòm deklere,

Nou pale de asosyasyon diskrèt, nou pale de asosyasyon fèrme. Yon asosyasyon ouvèt, se yon asosyasyon kote ke mwen ka idantifye, mwen konn non asosyasyon an, mwen ka idantifye moun ki ladan l, e lè asosyasyon sa ap travay, mwen ka konn sa y ap regle anndan. Pa egzanp, legliz. Legliz se yon asosyasyon ouvèt. Yon asosyasyon diskrèt, mwen konn non

Se yon asosyasyon mwen pa konn moun ki ladan l, li pa gen yon adrès, m pa konn sa y ap di ladan l. Sa vle di, an n pran egzanp, Bizango oubyen Chanpwèl. Sè di m pa konn kiyès moun ki nan Chanpwèl, li pa gen yon adrès, m pa konn sa ki k ap pale anndan an. So, la m pa ka idantifye m di sa a se yon tanp Chanpwèl, m pa ka di sa a se yon tanp Bizango. Yo rele asosyasyon fème. Donk lafranmasoni se yon asosyasyon diskrèt. Sa vle di mwen konnen tèl franmason, Mwen konn yon lòj kote frè a ka ale men m pa konn sa kap di ladan l toutan m pa pran chemen inisyasyon. Donk se sa k lafranmasonnri. Donk sè di ke lafranmasonnri dan la dan twa pati de lafranmasonnri ki pale de ki pale de filantwopik kote nou aspè sosyal, sosyetal, lè n pale de de de ezoterik ki aspè mistik sèl franmason ki konnen l.

Yon fran mason ki Ayiti, li gon diferan pa rapò yon fran mason ki Ozetazini. Egzanp, otomatikman mwen Ayiti m nan yon lòj, la e sa fè yo pale de la franmasonri ayisyèn. Mwen nan yon lòj an Ayiti, m ap fè pratik kilti m nan pandan m fran mason. Donk, yon moun ki franmason Ozetazini, ki se yon Ameriken, donk li gen pra, li gen pratik kilti pa l la Ozetazini. De mèm pou Franse a. Donk la franmasoni pran la fòm de la kilti donk èlè. Donk la franmasoni se tankou yon dlo mete l nan yon vaz. Oubyen ou mete l nan yon resipyan, li tou pran fòm resipyan. E sa k fè w ap wè, franmason Ayiti an, lè l ap pale, l ap diferan de franmason ki Ozetazini an. M pral pran egzanp ansanm avè w. Dans l'universalité de la franc-maçonnerie, sa k fè l inivèsèl, li chita sou, li chita sou, non, ou mèt pran mosyon an epi apre sa m avanse. Wi, se paske pandan ke w ap elabore a, m ta byen renmen ou tou eksplike mwen oubyen nou kòman ke Pandan ke li an Ayiti, li kòmsi ou lye l avèk kilti ou. Ou konprann? Paske m pa wè ki jan sa kapab fèt. M ta renmen ke ou ba nou plis eksplikasyon sou sa. Ou konprann kesyon m nan? Trè byen, trè byen. Ban m di nou kesyon. Ya, ya, ya. Se la m pral rive wi. Ok, dakò. Mèsi. Ban m di nou bagay.
Ok. Wè, n ap pran egzanp. Mwen menm avèk frè m nan. Ok. Frè m nan, li se mason isi. lakay li sa yo fè chita pale politik fimen siga ok mwen se mason kreyòl lèm ale mwen menm èske w anprann nou trase ok nou rele nou voye ale epi nou mete manb sou nou trè senp.
Mwen m ka fon ti ajou bon m fon ti ajou avan venerab la kòmanse nan sa venerab la ok ajou map fè sè ke ki fè la franmasoni ayisyèn li pran fòm kilti ayisyèn wap gade pou wè lè fèt mò Kote ke vodouyizan yo toujou gen tandans y ale nan simityè kote y ale limen balèn, y ale fè yon seri de seremoni nan simityè. Nou menm nan vodou ayisyèn, se vre nou pa ale nan simityè, men nou gen yon rityèl nou fè ki se rit finerè ki gen apwopriye avèk mò e nou fè l nan menm dat avèk fèt mò ki genyen nan peyi dayiti a se sak fè ke li gen apwòch sa wè venerab la di a ke li lye avèk kilti peyi a kote l ye a kilti ayisyèn nan nou menm la franmasoni ayisyèn. Dakò se Vene ki an jis avan Vene ou konnen mèt la m ko m èske w k otorize m m resevwa mèkredi Fabiola e ki la ki moute konnen la femme d'abord si w otorize wi Vene.
Euh ok ap pab e pou m ka fè paske m pap rete non paske Non, non, e jis, ou mèt jis pou pran di, li epi apresa pou m ka jis pou di m bonjou sèlman.
Apre sa ou gen kòn nan. Dakò pa gen pwoblèm.
E Mercredi la culture e Fabiola, m resevwa w wi.
Bonsoir Baron, bonsoir Manbo Farah, bonsoir Député du Grand Maître, Rosie, bonsoir tout moun ki m sou live la bonswa tout moun ki anba live lan m kontan pase nan kay la bawon sa fè trè lontan nou pa nou pa kwaze nan entènèt la m vrèman kontan pase nan kay la bon mwen la m ap swiv mwen wè depite an byen pale jiska prezan la m ap swiv m la m dèyè pot la menm si m pa pale m la Exactement ok ok depite Duganmèt ou gen la pawòl ou mèt kontinye. E alò sajès avèk Pyè e e fè avans sou kesyon e zanmi an te poze a. Se sak fè w pral wè ke tout dat vodou genyen yo ki gen de rapò mistik ladan yo nou menm antanke fran mason nou atribiye nou avè yo. Donk sè di ke e sak fè n pale de la franmasoni ayisyèn. Si w pran pa egzanp nan yon lòj an Ayiti Ou ka wè kivèt blan. Ou ka wè ou ka wè e e e e e e fèy. Ou ka wè tout lòt bagay ki gen rapò avèk yon rityèl vodou. Paske, antanke fran mason oubyen la fran masoni ayisyèn, li adapte l pa rapò avèk kilti kote li a. De mèm, si nou pran nan yon lòj amerikèn, nou p ap wè pratik sa yo. Donk, rityèl An tèm de inivèsalite ri masonik lan, li chita sou rityèl lan, ouvè travay lan, fèmen travay la. Men nan gen yon pati anndan lafranmasoni ki rele lapati spirityèl. Lapati mistik oubyen lapati spirityèl, sèlman Venerab Lemèt la ki konnen ki sa l pral fè nan pati sa a. Paske pati sa a li rezève sèlman a, paske se yon pati mistik spirityèl li ye, li rezève sèlman avèk Venerab Lemèt la ki pral konnen. Ki antite ke l pral rele oubyen ki fòm de bagay ke l pral fè. Donk nan tout peyi nan mond lan l konsa. E se nan pati sa a, kèlkeswa dimansyon mistik li ye an, l ap antre la. Donk se nan pati sa ke Venerab Lemèt la ka rele e lè e la l ka fè beny. Se lè sa l ka rele yon antite vodouwès. Se lè sa l ka rele yon antite kabal. Se lè sa l ka rele kèlkeswa dimansyon l paske l pa bòne. Donk li ka fè sa l vle nan pati sa a. Donk yo rele sa pati spirityèl ki se avan dènye pati nan yon rityèl masonik. Mennan si w pran egzakteman Ozetazini an Frans pa egzanp li pa menm li pa konsa. Si w pran la franmasonri an Chin li pa konsa. Ok. Si w pran rityèl yo menm jan men pa rapò a kilti an yo adapte yo jan yo ye an. Donk ki pral fè w wè lè yon franmason an Ayiti. Ou wè ki kijan kijan de karakteristik ou wè l genyen. E sa k fè n ap fè deba n ap di ke kijan fran mason an fè ap rele lwa, kijan fran mason an fè ka ka ka ka ap trase yon seri de bagay, ap fè yon seri de bagay. Non, se pa fran mason an k ap fè l antanke fran mason inivèsèl, men se yon fran mason ayisyen. Fran mason ki an Frans lan l p ap fè jan de bagay sa yo paske l pa gen pratik kilti pa l la. Donk an nou sispann Pale de kalkil de franmason avèk le vodou. Dayè, antanke Ayisyen, ou se vodouyizan. Lè ke yon franmason prale nan yon sèk, li pa prale antanke franmason. Li prale antanke Ayisyen. Pa egzanp, Si ke m se franmason, mwen pral pran ason, oubyen m pral pran konesans asongwen an, donk se pa franmason an ki pral pran konesans asongwen an, men se ayisyen an, se vodouyizan an ki pral pran konesans asongwen an. De mèm, si yon ougan pral inisye antanke franmason, se pa ougan ki pral inisye antanke franmason, men se ayisyen an. Se vodouyizan an. Donk lè l rive anndan lòj lan, tout sa ki gen rapò avèk vodou, avèk e lwa l konn rele an, li p ap atribiye l nan lòj lan. E sa k fè anndan lòj, menm lè w wè pastè, menm lè w wè ougan, menm lè w wè tout bagay, anndan lòj lan ou pa ougan ou pa pastè, ou pa kretyen, anndan lòj lan w se franmason. Nan perisil lan w se ougan. Nan kabal la w se mèt kabal la. Nan nan kèlkeswa kote w ye w se sòy men lè w anndan lòj la pa gen pastè, pa gen ougan, pa gen e e kèlkeswa sa moun nan ta ye an li jis yon fran mason. Kina kina Lè l nan peyi kina sila. minerab ki pati pati vodou a ou bay ou bay kisa ki yon kisa ki la fran masonri e kisa vodou paske se kesyon wi. Kisa ki vodou, kisa ki fmasyon sa se m konnen ou kap pale. Talè a mwen te, talè a mwen te di ke la e e lè w pale de dimansyon sa yo pa gon pa gon definisyon vre de yo menm. Mennan vodou, vodou se kilti pa nou oubyen se yon mòd de vi oubyen se yon se yon e yon mòd de vi ki chita sou e e plizyè Pilye. Menan lè nou pale de pilye yo, anndan vodou an gen pati sekrè a tou. Anndan vodyan, anndan vodou an gen pati filantwopik la tou. Malerezman nou pa fè l an Ayiti, paske anndan vodou sèlman, an Ayiti se bat tanbou nou wè, se rele lwa, nou pa fè anyen ki gen rapò avèk sosyal, Nou pa fè anyen ki gen rapò avèk fòme dè zekòl oubyen fè dè bagay ki ka itil sosyete an, paske anpil moun atribiye vodou a sèlman nan bat tanbou, fè dans, fè sesi. Donk pati filantwopik la nan vodou, nan lafranmasoni tou li pa tèlman bagay tou non, paske lapati filantwopik de lafranmasoni pa tèlman an aksyon Wap wè fran mason pa gen lekòl li pa gon seri bagay pa gon seri kèlkonk donk nou pap sèlman jete sa sou vodou sou vodou paske vodou tou menm menm bagay lan donk ya la pati filozofik sak fèm ka pale antanke yon sak fèm ka pale menm lèm gen dwa pa wougan menm lè entèl gen dwa pa yon manbo Se la pati, se la pati filozofik di vodou. Pa egzanp sa Max Beauvoir ap ekri, sa Carl Henri de Moncourt Martin Lassaulx ap ekri. Donk lè sa m al sou entènèt la, oubyen mwen achte de liv ki gen rapò a vodou, m ap li. Men pati mistik lan pa nan liv lan. Pati ki gen tout bagay yo pa nan liv lan. Donk tout konesans, pa egzanp si w pran yon etnològ k ap pale de vodou, ki fè yon ekip etid, san l pa ougan wi, san l pa manbo, ou pral di kèt èske entèl pa ougan l pa manbo, Men se pa pati mistik lan ke l ap pale. E sa k fè bawon, pou m rekonèt ba, pa egzanp, ann pran sosyete yo. Pati, gen ti pati filozofik ki, ki egzatteman nan liv pa rapò a sosyete yo. Kounye a m pral konnen m nan sosyete, se lè bawon li menm li nan sosyete an, kounye a gen yon fòm de langaj ke m p ap ka di, gen yon fòm daksyon ke m p ap ka fè, donk se lè sa a bawon pral wè m pa nan sosyete. Ok men lè map pran pati filozofik lan lè map esplike l nan yon sans wap panse m ladan l paske anndan sosyete anndan fòm mistik sa yo gen fòm de langaj yo se bagay ki fèt de bouch a lorèy bagay sa yo yo pa ekri donk vodou se kilti nou antanke ayisyen nou tout se vodouyizan m toujou di sa nou pap di nou tout se vodouzi vodouvi nou tout se vodouyizan depi w se ayisyen kèlkeswa kote w ye ou se vodouyizan.
Kitel fini Ezrel paske se konsa prensip la ye pa pa dekoupe vil la moun. Pwale paske mwen yon sèl ti bagay map di e ki osi senp ki klè pou moun kap tande yo 40 mil moun yo.
Li pa bezwen fini depite a se masonlòj li ye banm bay moun yo dekrè a sak bon an se poun dil se pou senp dim James men sa pou James dim mwen dakò ak tout sal di yo dim konsa vodou an Wi se kilti nou, se kònesans ansestral nou dòmi leve nou jwenn nou k fè tout sa n vle men mason an se yon liv ke w pran pou etidye pou fè de madjigridji m ap konprann an swa epi nou fini men pa gen tout rale vini sa yo non paske son kònesans way aprann lan liv mwen pa ka aprann vodou a non mon frè si w pa ne oungan manbo men m ka mason kounya m vle se sa pou w di moun yo pou yo konprann ou se frè m paske w se vodouyizan ou ne sou tè ayiti a Men w pa fwè m paske se la mason ou trayi paske w ne avèk yon don ke w vann ni. Di sa pou pèp la tande m ap kore w kote w ye a. Talè gon gon lòt apwòch. Misik, Tande tande banm bon apwòch tou piti pa rapò sa w di an. Nou toujou ap repete sa souvan fwa lè n repete l nou panse paske lè n ap fè yon live lè n ap fè yon live Baron se live serye l fè men ansanm de moun ki sou panèl la fòk nou pale pou nou fè moun anba yo omwen soti avèk yon bagay. Ok. Tout, tout dimansyon, tout dimansyon mistik li soti a pati de dokiman. Donk, si n ap pran Dye, tande wi, si n ap pran Dye, ekriti pa gen lontan l egziste. Sètadi ke avan ekriti te toujou gen ansanm de dimansyon, dimansyon despri sa yo te la a. Ekriti pa t ko egziste. Si n ap pran nan evolisyon de lòm, soti nan Ostralopitèk, rive nan lòm ojoudwi. Si nap pran kalkil de Darwin ki pral eksplike evolisyon de lòm. Donk sa di ke tout sa nap pale jounen jodi an la, se lòm ki pral mete yo sou papye ki pral vin di tèl tèl bagay vle di tèl tèl bagay. Sè di ke vodou te toujou la menm jan avèk anpil lòt sèk mistik Anpil lòt sèk mistik te toujou la, anpil mòd de vi ki gen rapò avèk laspirityalite te toujou la, mesye. Mentan, ekriti se avèk la konvansyon. Donk, y a lide de la franmasonri, y a lide di vodou, paske se pa lè ke lwa kòmanse, kòmanse nan dimansyon nou di an n pral pale de vodou. Y a s kon apèl le kilt animis. Kilt animis yo, bagay sa yo pa t nan ekri.

Men sa yo pa gen rapò avèk liv. Donk lè n ap di yon bagay fòk nou di l byen pou moun aprann kalkil. Pa egzanp, nan evolisyon masonik mwen, m pa jwenn sa nan dokiman. Paske on è ne.